Grenn mo nou pou semèn sa se amitye, ki se afeksyon mityèl ki mare de moun ansanm. Piske dapre definisyon mo amitye a, afeksyon an dwe pataje, sa fè m konprann pou gen amitye, fòk ou zanmi moun nan e fòk moun nan zanmi w tou. Kite m kòmanse pou m di se pi bèl eksperyans yon moun ta ka fè nan tout egzistans li, lè li twouve yon zanmi nan vrè sans mo a. Se sa k fè, otè a gen rezon lè li di, L'amitié est la forme d'amour la plus noble. Menm jan tou, se pi gwo desepsyon ou ta ka konnen. Lè yon moun ou te kwè ki te zanmi w, moun sa a rive trayi w, li vire do ba ou, pafwa nan moman ou te pi bezwen l. Gen yon moun k ap koute m la ki gen yon amèrtim nan nanm li, yon dlo k ap kouri nan je l san rete, akoz de grenn mo sila, amitié. Mwen vini ak grenn mo sa pou ede nou reflechi sou mo enpòtan sila, epoutan anpil moun pa ba l valè. Aprann sa yn fwa pou tout, ou dwe renmen tout moun san distenksyon, men tout moun pa ka zanmi w. Ne devez rien à personne, dit l'apôtre Paul, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, Romains 13, 8. Fòk nou kòmanse pran zafè amitye sa plis o serye. Fòk nou fè anpil atansyon. Fòk nou pran swen pou nou byen chwazi zanmi nou. Gen moun ki fè zanmi par pitye ou par charite. Yo wè moun nan bezwen yon moun ki pou pale avè l, ki pou ede l, yo ofri èd yo. Lè moun sa vin tounen sou de pye militè l, li voye w jete byen lwen, fòk ou pa desu. Ou ka ede yon moun par amou san ou pa oblije zanmi moun nan pou otan. Gen moun ki fè zanmi par resiprosite. Moun nan montre ou li enterese pou l devlope yon amitye avèk ou, pou l pa wont ou fè zanmi avè l. Nenpòt lè moun sa ta chanje avè w, w ap prèt pou w remèt li monnen pyès li. Bon jan amitye a, se pa amitye pa pitye ni pa resipwosite, men se rezilta volonte baze sou kèk prensip fondamantal. Di m sa w vle, ou pa ka rantre nan yon bonjan relasyon amikal ak yon moun si nou pa pataje menm valè. Ou poko pare pou w fè zanmi si ou pa yon moun ki lwayal. Yon moun, lè li di li avèk ou, li avèk ou tout bon vre. Ou poko pare pou w fè zanmi si ou pa gen konfidansyalite, sa vle di, yon moun ki pa gen lestomak glise. Ou poko pare pou w fè zanmi. Si ou se moun ki egoyis, moun ki toujou ap rale dra bò kote l, ki wè tèt li sèlman. Yon zanmi, se youn ki la pou ba w men lè ou tonbe. Pa konsekan, se pa li ki pou ap takle w pou fè w tonbe, ni pou lage w atè. Yon zanmi se youn ki la pou ede w pare kou. Pa konsekan, se pa li ki pou ap pran avantaj sou ou. Yon zanmi se youn ki la pou ede w pwogrese. Pou ede w vanse. Pakonsekan, se pa li ki pou bare w lawout, ni estomake lè sitiyasyon lavi w chanje. Yon zanmi, se youn ki la pou ankouraje w. Pakonsekan, se pa li ki pou ap rabese w, kase kè w ak vye pawòl piman bouk. Lis la ta ka pi long, wi. Men, kèk karakteristik sila yo sifi pou ede w reyalize ke moun ou te panse k te zanmi w nan, hum, li poko te prèt pou l te zanmi w. Mwen santi gen moun kap di pouki sa m pat tande grenn mo sa 10 an 20 an de sla humm malerezman gen moun ki si tèlman depandan emosyonèlman yo paka kanpe pou kont yo fòk yo toujou gen yon swadizan zanmi ki reprezante bekiy pou yo pou yo ka mache piske mwen menm pastè Fanfan se kretyen m ye se yon sèl zanmi ki endispansab pou mwen tout bon vre non li se Jezi de Nazarèt yon zanmi fidèl Yon zanmi ki pap janm lage m, yon zanmi ki pap janm trayi m. Koute sa, Zanmi reprezante bèl flè santi bon nan jaden lavi. Zanmi se pafen ki rete nan rad san l pa janm soti. Zanmi se luil nan motè machin ki pèmèt li kouri. Zanmi se reyon solèy ki la pou klere chimen lavi. An verite, gen zanmi ki ven mil fwa pi bon pase yon fanmi. Zanmi, amitye nou pap janm fini paske nou mare pou lavi. Nou gen yon bèl egzanp amitye nan Bib la ke nou twouve nan 1 Samyèl chapit 20. Se istwa Jonatan ak David. Dayè, L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère, Pwovèb 17, 17. Se pa nan bon moman non zanmi pou ou konnen kilès ki zanmi w tout bon vre. Kar.

Men, mwen espere ke ti grenn mo sa ap ede w evalye amitye w yo pou w evite kè kase pi devan pandan ke w ap pran desizyon bò kote pa w. Lè ou se zanmi yon moun.